Dezyèmman, se pou nou kapab rekadre Pyè Esperans ki definitivman ki tounen Pyè Dezespere. Paske gen de atitid, gen de konpòteman, gen de inisyativ ou wè yon nèg ki bay tèt li non defansè de dwazimen pran. Ou rann kont son moun ki nan sitiyasyon lamantab, yon sitiyasyon dezespere e ki vin ap fè dè deklarasyon dezespwa. Se pou sa maten an, nou menm òganizasyon sa yo la, nou envite nou e dabò nou di nou prezante a chak jounalis ki la a, medya yo, patwon medya yo, ki te kenbe nou pandan tout ane 2023 a nan batay ke nou antre an 2024 n ap kontinye goumen, nou swete yon ane de rezistans, yon ane de konba e yon gran remèsiman a tout jounalis sa yo spesyalman lè jounalis rezo sosyo paske gen anpil radyo lè nou pran radyo tele ginen, nou pran radyo tele eklè, nou ka pran tele sipèsta ou lòt. Apre sa, tout lòt radyo tradisyonèl, medya tradisyonèl yo, yo fèmen vit sou nou, nou menm, k ap batay pa rapò avèk rapwochman nou de Jovenel Moïse. Kòm yo gen anpil nan yo ki te angaje nan batay pou te detui Jovenel Moïse, yo di yo pap kenbe nou vivan nou menm. Ebyen, yon lòt fwa nou remèsye radyo sa yo, rezo sosyo sa yo, medya an liy sa yo ki kenbe nou e ki pèmèt jouskaprezan n ap kontinye goumen. Mesye dam, li vle, nou vle li klè pou tout moun. Batay ke kòman. Lanse kont ensekirite ki leve plim sou do Pierre Esperance. Se paske moun yo yo viv de sistèm nan. Gon pakèt moun k ap viv de gang yo. Gon pakèt moun ki viv de rapò. Yo viv de enstabilite a. Sa vle di chak fwa gen enstabilite, se sou baz rapò yo peye moun sa yo. E otan ke gen enstabilite, otan ke gen latwoublay, otan ke gen boulvès, otan ke gen pèsekisyon, ebyen, Òganizasyon swadizan, antre parantèz, sedo lidè de dwazimen sa yo, yo pran plezi pou y ap pwodui rapò, voye sou mache entènasyonal la, paske yo vann yo al vann rapò yo, e se revni rapò a ki nouri yo. Se revni rapò a ki nouri pitit yo, se revni rapò a ki nouri madanm yo, sa vle di yo viv de rapò a, yo viv de enstabilite a, e se sa k fè chak fwa ta gon gwoup moun ki pran inisyativ pou vin konbat sitiyasyon ki la a, ou pa bezwen pè w ap gen moun sa yo anfas ou. E se sa ki esplike jodi a ou wè Guy Philippe genyen yon ansanm de moun anndan sosyete a ki kanpe anfas Guy Philippe. Men tankou nou di se pa anfas Guy Philippe yo kanpe, se anfas peyi a, se anfas pèp ayisyen paske se tout peyi a jodi a ki di yo pa kapab ankò nan sa yo ye la a. Guy Philippe sèlman vin pote yon boustè, Guy Philippe sèlman vin ranfòse paske l pat la. Guy Philippe, dayè m tande Pierre Esperance mande pou arete Guy Philippe. M pa kwè ant Guy Philippe e Pierre Esperance ki gen òganizasyon de destabilizasyon peyi a, ki gen òganizasyon ki patisipe nan sa yo rele ensekirite ki patisipe nan yon seri de plan, paske lòske yon dirijan de òganizasyon dwa zimen ou afilye nan cia, misyon cia atravè le mond kèlkeswa kote ajan cia a ye, premye misyon l se destabilize leta kote l ye a. Otrefwa, avan dezyèm òd, nan nouvèl òd mondyal nou vin genyen an, lontan nan ansyen òd mondyal la, Nèg yo te konn itilize lame pou fè koudeta pou jete gouvènman. Jodi a avèk sa nou rele nouvèl òd mondyal la nèg yo pa itilize lame, se yon ansanm dòganizasyon mafyozo ke yo kreye epi yo pran pwòp pitit peyi a yo fè yo transfòme yo an sa n rele espyon, yo vin ap jwe yon sèvis despyonaj ke yo ba yon tit de dwazimen. Paske si efektivman jodi a se òganizasyon k la yo, se dè òganizasyon ki t ap defann dwa moun, M kwè se jodi a k tap gen rapò sou tab la. Se jodi a nou ta pa gen jounalis pa tap ka konte kantite rapò masak. Gade sa k pase Dèlma 19. Prè de 9 a 10 jenn gason mouri. Pa gen oken rapò, pa gen yen k di. Nan pible la avan yè swa. Yo tiye prè de 7 jenn gason, yo koupe tèt, gen yon tèt yo jwenn koupe, yo ouvè yo, pran fwa yo. Sa pase inapèse, pèsonn, nou pa tande okenn moun di anyen sou sa. Gade byen reyaksyon k genyen pa rapò avèk prezans Guy Philippe. Ò men Matisan, nèg yo pre, e, e, Maryani, nèg yo pre kontenè, yo koud wout la, pa gen okenn mobilizasyon k fèt. otou de leta, otou de pèsòn moun, pou yo ta di eben moun kap sot nan Leyogàn, moun kap sot Tigwav, moun kap sot Gran Gwav, si yo gen timoun malad, si yo gen moun yap mennen lopital, si anbilans ap pase, kisa, kot leta a? Ou santi, lè, pa egzanp, ou pran, lè nap pale de dwazimen, ou pran OPC, Òganizasyon Pwoteksyon di Sitwayen. Lè yo pese Renard Douvil pat ko gen rapò avèk Ariel Henry. Yo pese di li pral pote plent o nivo entènasyonal paske Ariel Henry patisipe nan asasina Jovenel fòk kominote entènasyonal li pral kote kil fo yo konn kote li konn kote pou lale. Ariel Henry fon delegasyon li rantre nan OPC li tou soti a lang. Pwotektè a. Li tou soti a lang li. M pa ka di w si a kouto l t ale, m pa ka di w si a manchèt l ale, si a rach l ale, a ki sa l ale, depi jou Ariel Henry rantre anndan OPC, li koupe lang Renan Hédouville, pa janm gen denonsyasyon pou krim, pa janm gen denonsyasyon pou kesyon asasina Jovenel Moïse, pa, Renan Hédouville te di nou li pral pote plent onivo entènasyonal, se kòmsi entènasyonal la tou fèmen, alòske òganizasyon yo. Yo gen yon misyon, sitou lòske ou pale de sa yo rele pwotektè di sitwayen, lòske ou pale de pwoteksyon sivil, lòske ou pale de OPC. Kòman pou ansanm òganizasyon sa yo la, yo gen prèv pètinan, yo gen prèv palpab ke se Leta menm, se gouvènman menm, ki restore terè ki genyen nan zòn metwopolitèn nan pou anpeche manifestasyon, pou anpeche mobilizasyon fèt, paske yo te di pase pou yo pa kenbe pouvwa, yo pito redui pouvwa a an sann, enben jodi a pou nou ta gen yon moun, pou nou ta gen 2 fanm ak gason ki di non bagay la pa ka la, tout moun nou te genyen, restoran fèmen, otèl fèmen, yo pa mande moun ki tap viv nan otèl yo epi pou nou peye lekòl apati de otèl sa yo fè. Yon plaj fèmen, yo pa mande moun ki te konn viv apati de plaj, ki peye lekòl pitit yo apati de plaj sa yo fè. Lansanm de dyaspora, nou mete tout deyò epi nou antre nan yon pratik nèg Leta, nèg ki nan gouvènman antre nan yon pratik vòlè byen moun yo. 1. Vòlè byen yo, vòlè kay yo. Lè yo fin vòlè byen yo, vòlè byen moun yo, yo idantifye fanmi moun yo, yo kidnape yo. Tout se dyaspora ankò ki pou chèche lajan, pou voye lajan pou kidnaping. Ou pa ka soti pou di m m pa ka pran machin pou di w ap rive La Leogane, sa pa di anyen. Ou pa ka pran machin pou di w ap rive Kwadèboukè, sa pa di anyen. Sa ki pi grav revelasyon m pral ba nou la, mesye dam, gon batay ki gen ant Vitelòm e Lanmò San Jou. Eske n konnen se gouvènman an ki ranfòse Lanmò San Jou pou goumen avèk Vitelòm paske li okouran Vitelòm ap fè demach pou rantre nan opozisyon kont yo? Se gouvènman an ki ale yo antann yo polis ap frape lonbò epi baz 400 mawozo lanmò san jou ap avanse sou vitelòm poutèt kisa paske yo di vitelòm nou pa fin konte sou li paske vitelòm pat nan bagay kounye a vitelòm anfas nou si n pa ba l okipasyon li pral chèche gras nan men nèg k ap goumen e depi lè a se sa vle di gon manèv gon se yon konplo nou menm nou vin di 1 pou nou fini Pyè Esperans n ap di w byenvni. Sa kap vin sou Ayiti a, sa kap planifye pou retire Ariel sou pouvwa, pa gen pèsòn moun ki ka kanpe l, sèl Ariel Henry ki ka kanpe. Sèl Ariel Henry ki ka anpeche sa kap vini pou yo a vini. Paske tankou m te di nan yon emisyon. Si ekip Ariel Henry a pa saj, popilasyon nan jou kap vini an pral trè mechan anvè yo menm. Mouvman batay revolisyon an, kanal revolisyon an, jodi a nou batize te gen kanal Wanament. Nou ap soti nan kanal Wanament pou nou pase nan kanal revolisyon. Revolisyon se tout yon pwosesis. Gen mouvmans k ap demare, ki pral gen pou pran le tan ki l fo. Pa mande nou prese. Ou konn pou ki sa? Chak fwa ou pran, ou retire resipyan anba tiyo a, ou fèmen tiyo a, vàn nan toujou gen dlo. Nenpòt moun ka ouvri l, dlo ap toujou vide. Jodi a fòk gon batay ki mennen nan pwofondè, fòk gen de veritab bra kale, fòk gen de veritab dechoukay kont sistèm sa ki planifye e sa dwe pran le tan kil fò. Pa genyen devlopman, pa gen libète san sakrifis. Jodi a nou vin lanse yon vibrant apèl pou nou di peyi a Guy Philippe pa sou blòf. Si Guy Philippe tap chèche manje. Si Guy Philippe tap chèche lajan menm jan avèk Pierre Esperance ke nou konnen tout manèv yo fè pou yo rantre lajan, si Guy Philippe tap chèche lajan menm jan avèk Andre Michel ki te avoka pèp, jodi a Guy Philippe tap miltimilyonè. An 2004, mwen fè 2004, nou konnen, mwen map pale de sa m konnen. M konnen ki moun ki Guy Philippe, m konn ki volonte Guy Philippe, se yon nèg ki ofri vil pou Ayiti. Men malerezman, peyi a se malandren, se malpwòpte yo bay valè nan peyi a, depi ou pa yon malpwòpte ou pa malandren, gon de moun ou pap jwenn avè w. Depi ou pa ansas, ou pa kriminèl, ou pa pwostitye politik, gen de moun ou pap jwenn avè w. E se sa, e yo menm yo tèlman byen òganize, depi gon moun ki vin pou fon bagay, yo gen kapasite pou yo jwenn tout moun entèvni pou yo. Se sa k fè. Jodi a wap tande, e gade sa kap pase nan peyi a, ou pa jwenn otan de reyaksyon. Gon jij ki annik mete de twa manda kont yon seri de malfektè, epi ou wè tout de avoka yo itilize tout sibtèfij, tout vèbyaj, tout eleman pou yo moutre, en en, jij la, jij la son moun fou, jij la pa gen dwa met manda dèyè tèt. Alòske tout moun konn peyi a gangrene avèk koripsyon. Kiyès ki fè koripsyon? Ou menm jounalis rezo sosyo? Ou menm media ou menm jounalis ki nan lari a kap goumen an, se ou k fè koripsyon an, nèg la rantre, nèg yo ap, on nèg mete on manda dèyè, mwen m prebèl riv, m rive an repiblik dominikèn. Dominiken al moutre m, mache l, lè m pa kapab ankò. Jean Max Bellerive gen 400 apatman an repiblik dominikèn. 400 apatman modèn Jean Max Bellerive. Avèk kòb yo fè la, yo ranmase la a. 400! apatman tout nèg ki la yo yo bwote tout lajan yal se nan kounya pou ta gon jij ki mete yon manda pou ta gon moun ki di nap vin batay kont sistèm sa la nap vin batay kont moun sa yo ki mete gang ame yo paske gang ame yo se nèg a kostim yo k vòlè tout sak te genyen pou moun sa yo pèmèt pitit yo pa al lekòl yo pa ka al lekòl pa gen avni pou yo ebyen gounye menm yo menm ankò yo vin met zam nan men yo jodia gon gwoup nèg ki deside pou fè fas kare a nèg yo ebyen kounya la pou gen moun ebyen nou fini pou nou di a peyi a tout moun tout militan ou menm ki te nan GNB ou menm ki te nan 2004 ou menm ki te nan fwon rezistans 2004 ou menm ki se militè ou menm ki gen ki polisye ou wè kòman frè dam wap mouri kòman pou chak fwa yap gen yon polis nan operasyon yo bal 500 dola. 2500 goud sil mouri kadav la pou fanmil yo pa pral prann eske a 500 goud a 5 a 2500 goud ou panse polis ka mennen operasyon kont bandi nèg yo konfiske tout lajan yo epi yo pran nou an otaj ebyen nou menm nou te vle pou piblik lan pou kominote nasyonal ak entènasyonal konnen ke nou angaje nou nou menm nou angaje nou nan batay avèk defini. Dayè nou te fè 2004, m sonje lè m sot nan prizon sou Janbèt Aristid, nou di manifestasyon pasifik pap jete Aristid, pale anpil pap jete Aristid, il fo ke nou pran lè desizyon ki senpoze. O gran mo, o gran remè. Enbyen, sa Ariel Henry, ekip Ariel Henry ap kokokte anndan peyi a, manifestasyon lari pap jete yo. Il fo ke gen de desizyon fèm, gen dezangajman. Ki pran pou ke nou mete moun yo hors d'état de nuire. Se 2 malfektè, se 2 kriminèl ki pran peyi an otaj, Ariel Henry 2024 la fòk Ariel Henry kite pouvwa a an zanmitay, an moun debyen ou jan l vle a. Men kèlkanswa konsekans fòk Ariel Henry remèt pouvwa a pou l al reponn kesyon. Jij, paske Ariel Henry se on enkilpe ki pa gen lejitimite, ki pa gen legalite, ki gen pa gen popilarite, ki ankò plis enkilpe nan asasina on prezidan de la repiblik. Pa gen okenn vye akò malatchong ke nèg yo pral jwenn avè l jodi a. Sèl akò ki genyen, Ariel Henry, si l saj, l ap demisyone avan yo, Guy Philippe, e ekip ansanm de moun ki a Guy Philippe rive nan kapital la, pou pèmèt nou debarase peyi a de kote yo vle mennen li. Randevou a kase, nou toujou kenbe mèkredi n ap genyen, n ap kontinye pale ak kominote entènasyonal la, n ap gen yon dènye sitting pasifik, yon dènye sitting n ap fè devan bini pou nou di Core Group, Core Group gen yon chans toujou. La kominote entènasyonal gon chans toujou puiske se li ki te mete Ariel pou l evakye Ariel. Si l pa evakye Ariel, enbyen popilasyon an, revolisyon an, kanal revolisyon an ap evakye Ariel pa tou lè mwayen ki vini a dispozisyon yo. Mèsi. Paka fè revolisyon. Li di konsa paske blan ki voye. Kiyes? Pran sa. Morvan.
Non, tande byen. Mwen menm paka pran pawòl Morvan. Premyèman, Morvan se pitit yon vòlèz. Yo arete manman, manman Morvan t ap vann lwil nan mache Akayè. Tande byen. Manman Morvan, John Colland Morvan, papa l se yon pastè. Pou l pa di l pa konn, m pa konn de ki moun m ap pale a. Papa Morvan se yon pastè nan Akayè. Manman Morvan se te yon machann nan mache Akayè. Manman Morvan vòlè yon galon lwil nan mache Akayè. Machann kale manman Morvan avèk galon lwil la. Y al fèmen l nan, lè sa a se te kazèn ki te genyen, y al fèmen manman Morvan nan mache Akayè. Se papa Morvan ki pastè ki chèche lajan kontribye k al lage manman Morvan pou vòlè lwil nan mache Akayè. Sa vle di Morvan se pitit yon vòlè. Pa mande m pou l ta gen lòt konpòteman. Sa se youn. Dezyèmman, Morvan te fè pa, avan Morvan al Kanada, m pa konn kòman l pase rive Kanada, Morvan te fè pati yon gang ki te rele Sans Pression nan Dèlma 19, ke tout moun konnen nan Dèlma 19, e nan gang nan, premye nèg ki te gon 9 milimèt nan gang nan e te Morvan. Premye nèg ki rantre pran nèg Dèlma 19 mennen Vilaj de Dye, fè moute desann, se Morvan. Kounye a Morvan twouve li jwenn yon miko, li aletranje, li pa anndan peyi a, epi kounye a tout moun pran l kòm moun lè l pale yo tande. Morvan se nèg, ou wè tout sa l ap di jodi a, demen maten ou jwenn yon Napoleyon mete anfas li, ou wè l ap mache eple nan tout radyo k gen. Sa vle di m pa ka pran Morvan o serye. Gon pakèt moun kap swiv Morvan si yo te gen nivo te kon anpil konpreyansyon yo te konn sa sa sa sa vle di yon nèg ki te la te gang ki tap touye moun vòlè bagay moun nan pòtoprens epi nou pa konn kotel pase l tonbe kanada e prèv yo la e m mete Morvan fanmi Morvan an defi atake m an difamasyon Piske ou menm, ou fè difamasyon sou Napoleon, Napoleon atake w an difamasyon, mwen menm mwen di ou te nan ou te nan yon gang san presyon, mwen di manman w t ap vann lwil nan mache Akayè, li vòlè yon galon lwil. Machann yo bat manman, ou konn sa sa vle di? Yo kenbe l nan ke kako l, manman Morvan, nan tout mache a. Manman Morvan, John, John Colland Morvan, nan tout mache a, yo trennen l, kounye a yo antre nan kazèn nan. Se papa a ki se yon pastè, ki sot an pwovens, k ale pote lajan Al peye lula pou lage manman w. Kounya la se morvan sa nou pran kom referans nou tande lèl pale non Guy Philippe a oken moman de la dure blan an pa janm arete vreman dilè de drog paske anpil nèg wè kap pale ki sou moun la al gad provnans yo al gad fòtin yo epi mande yo fè istoricite fòtin yo se son dè ajantiye nèg ki paka fè istoricite kob yo gen nan men yo blan konn tout nèg kap vann drog. Guy Philippe te nan konba nèg yo estime si yo pa metrize l enben l ka ale odela de kote yo te met nèg isit mete yon akizasyon sou do Guy Philippe. Blan te mete blan, nou te mete blan an defi. Se avoka Guy Philippe nan demach yo ki deside yo menm, yo fè presyon sou Guy Philippe pou fè Guy Philippe plede koupab. Mwen nan relasyon nou genyen. Nou te jwenn avoka pou n te mete a dispozisyon Guy Philippe. Gen yon pakèt moun ki fè tout sa yo kapab ki anpeche nou te pran kontak a Guy Philippe kote l ye nan prizon an paske m konprann byen m pa pran tan sou Guy Philippe. Nou fè batay ansanm. Nou fè lit ame ansanm. Sa vle di lè separasyon pouvwa nou nèg tout nèg rentral nan pouvwa Guy Philippe di e pa pouvwa ki enterese l. Se Ayiti dabò. E jodi a se sa Guy Philippe ap peye. Sa vle di, m ap redi ankò, Rosemond Jean pa t ap janm sipòte Guy Philippe si efektivman nou te gen konviksyon ke Guy Philippe se te yon nèg ki te enplike nan de bagay ki pa t kòrèk. Trè byen.